Jounen jodi a, yo lagon dosye kadejak sou do Doktè Peterson Lalie. M ap mande popilasyon an, avèk tout moun nan Grandans, avèk tout entènot yo, Pou yo resezi yo pou Theriel Thelus retounen sou sa l t di sou doktè a. Youn nan bagay ki pi grav, Boni ap mande doktè Belonn pou l siyen nan lèt la pou l di ke doktè Peterson Laye te fè kadejak sou timoun nan nan lopital la. M ap mande tout moun bat bravo di a ba Boni pou lopital da Maria. Vini ki pa konnen jan Boni oubyen Peterson Jean Baptiste Mario Sen Lwi pran lopital Dam Maria kòm byen prive manman yo ak papa yo oubyen kòm èv Sorèl. Lopital Dam Maria pa èv Senatè Sorèl. Mario Sen Lwi, Filiston Jean Baptiste alyas Boni kidnapè lopital la kòm byen pou yo fè politik pou Sorèl Jasent. Lopital Dam Mari sa n wè la, popilasyon an, timoun k ap vini, k ap grandi e sa k te ki ta ale deja se mesye Belan Sen Lwi. Se mesye Moïse Senatus, misye se senatè de la repiblik. Se de mesye Claude Bernard, se mesye se ton medsen l te ye. Se mesye sa yo k reyini ansanm, yo fòme yon asosyasyon ki rele AYADMA. Ebyen, daprè demach yo, mesye doktè Belon se te bòfrè yon ansyen prezidan ki te rele Edda Pascal Trouillot. Se le bèz fè li, ebyen misye te mye plase anndan pouvwa a, ebyen li liye avèk yon òganizasyon etranje ki sa li rele ong a, ebyen ki fè sa yo rive la a. Men sa, men li, se premye pyon m kwè k poze ki kòmanse tout mouvman sa yo, ki met adokina jan vil la, ki fè lòt bagay toujou, m kwè bagay bò lamè a se li menm. Lopital sa nou wè la a se biyè pitit dam Mari, se pa biyè Sorèl Jasent, Mario, Boni, Welby, lòt vagabon ankò asosye avèk ou. N ap ba w repons lan. N ap ba w repons lan jodi a Boni. N ap ba w repons lan jodi a Mario. N ap ba w repons lan ekip Sorèl la. Sorèl lopital la pa pou ou. Pa gen pi bon gade sa w fè dènyèman la. Mande jistis ak reparasyon pou doktè Mario Picasso. Yo lage fado sou li, yo di l fè kadejak sou timoun 15 an, yon bagay ke l pa menm konnen. Nou menm nan popilasyon an, nou sezi sa, pran nan men yo, nou pa t pran l otrefwa e nou p ap janm pran l nan vi nou ankò. Yo blese nou, yo atake nou, yo avili nou. Jodi a, nou nan lari a, demen si Dye vle si nèg yo pa antre sa yo te prevwa pou yo fè yo, N ap tounen nan lari a avèk yon lòt motivasyon. Nèg ki monopolize lopital la, ki kenbe l nan men l lan, enben jodi a nou di n ap mete l deyò. Jodi a n ap mete Baka deyò, n ap mete tout vagabon deyò, n ap mete tout nèg ki vle pran komin nan deyò. E jodi a nou di, aba ti vagabon sa yo, aba nèg ki pa vle ret chita lekòl e ki pran pòz se yo menm ki chèf, ki pran pòz se yo menm ki mèt. Nou di non! Nou menm nou tal lekòl tou pitit nou nou metel lekòl si yo paka touye doktè Piter yo fèl sa ebyen nou menm yo pap ka fèn sa ankò yo pap ka touye nou e Jan nou di yo detwi Wisler yo te vle aretel jodia yo pran Larie gen lòt nèg yo detwi ankò ki sere men jodia si nou poko pran nou di nou pap pran nou pap pran ankò viv doktè Larie. Vil doktè la ye pase lopital la pa pou mesye yo, li pa pou manman yo, li pa pou papa yo, li pa pou papa politik yo men lopital sa se pou moun nan maril ye se pou Peter kel ye tou pase Peter vin nan sosyete a li vin bay swen afè nèg ap di doktè Peter ap bay medikaman li pou yo pa konnen enben yo paka konnen pase konpetans li depase yo. Yo pa ka konnen ki medikaman pou yo bay, pase konpetans pitep depase yo. E jodi a nou menm kòm jèn entèlektyèl, gen de medikaman nou pa dwe pran isi ankò, pase Pòtoprens lòt kote yo pa bay li. Doktè Pitè vin retire bagay sa, li di, moun ki abitan gen medikaman ou ka jwenn pou jwenn tretman, moun ki grannèg gen medikaman w ap jwenn pou jwenn tretman. Ebyen! Se doktè yo, lòt doktè yo ki pa gen papye a, yo pa ka konn bagay sa a. E doktè la gen di, bagay sa fò m chanje l, bagay sa fò m chanje l, fò m mete enfimyè nan plas li, fò m mete tout doktè nan plas yo. Pase li di li menm se medsin li vin fè Dam Mari, nou ap rele viv doktè Laye.